Hola hola mes amours kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm jodi a se yon plezi pou chita tounen avè nou ankò nan yon nouvo video ok cherim yo um video jodi a cherim yo m vin moutre nou yon ti resèt kòman pou nou kapab um netwaye figi nou retire bouton retire tach epi retire lèt nan figi nou osi ok cherim yo. Avan nou ale pi lwen nan video sa bebe m yo nap pwofite moman sa pou nou di mèsi avèk chak grenn abòne nou yo, mèsi avèk ou menm ki toujou like, mèsi avèk ou menm ki toujou kite yon kòmantè pou nou, yon gran mèsi ki toujou pataje l avèk yon de twa fanmi, yon de twa zanmi e ou menm kap gade nou la pou la premyè fwa ki poko abòne ansanm avèk chanèl la kisa wap tann pou fè pati fanmi sa ok nou envite w fè sa kounya peze ti bouton wouj lan.

Grande chose, sa ke nou ap bezwen, bagay nou kapab jwenn ki trè fasil e ki pa tèlman ok, ki pa tèlman ra. Premyèman sa ke nou ap bezwen, nou ap bezwen yon grenn tomat ok. Dezyèman nou ap bezwen pepin ki se konkonb konsa, yo rele yo men pèl e. Pep peyi a yo rele yo Pou isit sen domeng ok cherim yo apre sa nap bezwen yon ti suk Pou nou reyalize reset la ok cherim yo sa ke nou pral fè bebe m yo. Ok bebe m yo sa ke nou pral fè pou nou an fè ti resèt la pou figi nou sa se tomat la nou deja koupe li sa ke nou pral fè sa son ti sik ok nou ta pa wè sa son ti sik ke mwen gen nan sa cheri m yo mwen pa genyen sitron la ok mwen pa genyen sitron fè ou menm si ou genyen sitron ou kapab mete yon ti tap yon

Bon se pa grav sim pa gen sitwon paske mwen gentan fè li deja mwen te deja di nou ke pou bouton nou ap wè vizaj mwen li yon ti jan pi parèt pi bèl ok e dènye video ke mwen te lage avan yè la li te gen plis bouton ladan mwen gentan reyalize li pandan 3.

ke tomat lan sou tandem se pou li kapab e absòbe kòman m kab di sa pou li kapab byen pèmèt sa ke penetre pou ti grenn nan ok se pou li kapab gen ti grenn pou li kapab byen penetre cheri m yo nan si nou konnen kò nou li gen ti tou ladan yo pou yo kapab byen rantre Cherim ok. Tomat vreman bon. Tomat sou vle po bouch ou rose osi. Ok. San ko pa mete fa. Ok tomat la kapab ba ou li. Tre tre byen cherim yo. Sou vle ou kapab pase li nan tout ko ou. Men cherim yo se lè ke nou pral dòmi pou nou reyalize ti resèt la nou pa gen dwa pou nou mache sitou si nou mete sitwon an ladan nou pa gen pou nou mete li pou nou mache nan solèy avèl pou nou fèl gwo midi non se chak fwa ke nou pral dòmi bebe m yo ok. Ok, nou wèl pran lòt bo a mèt nan. Se sèlman nan vizaj nou nan pase chirem yo. Pou nou byen byen masayel okay. Se vreman bon ti reset pou vizaj ou li netwaye vizaj ou li ba w yon bel ti po yon bel ti vizaj san tach cherim yo. Ya. Mètnan, ki sa ke nou pral fè? Nou pral rense vizaj nou, ok, avèk yon ti savon. Si w gen savon a bèn, ou kapab bagay li avè l. Men, son. Ya mes amours jan ke nou nou wè a la bebe m yo nap fin byen pase tomat la nan vizaj nou apre sa nou pral rense vizaj nou nap um, lave lè nou fin rense nap lave l avèk yon ti savon aben ke nou te gen ke nou te prepare ya sa se savon an ok ou kapab ou kapab itilize nenpòt savon ke ou genyen nou menm sa son ti savon aben ke nou genyen ki vreman rete vizaj nou byen ki fè po nou byen ok se sa fè ke se avèl nap itilize l ou gen se ou gen savon karot ou kapab pase l nan vizaj ou nenpòt savon ke ou gen ou kapab pase sof ke savon lave an bon m pa rekomande nou savon lave an men ou kapab itilize nenpòt savon ke ou genyen ok cheri m yo ya Nap mouye l epi nou pase li nan vizaj nou, byen pase li nan vizaj nou pou li kapab um, rann vizaj nou byen bèl. Ou konnen anbèn, li vreman bon pou po, si li netwaye po, tou sa cheri mi yo, ok? Nan byen masaye li tou, ok? Nan vizaj nou, pou li kapab byen, pou vizaj nou kapab byen pran jwenn benefis yo ok cheri m yo ya apre sa sa ke nou pral fè lè nou fin rense vizaj nou nou prale ok jan ke nou ap gade a la byen gade kantite bouton ke nou gen lè nou retounen ankò pou nou kapab wè kòman vizaj nou byen eklersi avèk ti resèt sa sèlman cheri m yo ok Byen gade lè nou wè l pou nou kapab di èske pa gen yon chanjman. Yan nou pral pase pe peny an mentnan. E m byen kwè se li ki konkonb. Yo rele l konkonb konsa. Ayiti mwen konnen l te rele swa melon, melon, melon. M pa konnen, ok? Ya, mwen m se non sa ke mwen konnen pou isi. Pèlè m pa t vreman konnen non ni. Men m konn tande gen moun k ap di li rele konkonb. M pa konn si se vre, si w konnenl, si w ke w konnen li ou kapab di li nan kòmantè moun ki pa konnen osi yo kapab konnen. Mwen mwen konnen isi li rele pepenya. Ok. Entonse, na byen pase li nan vizaj nou, na byen pase li nan tout vizaj nou menm jan ke nou ta fè pou tomat la, sof ke nou pa mete anyen ladan li menm, Nou pa mete suk anyen sof ke nou just pase li konsa ok. Pepenya se yon bon bon bagay li ye ni pou andan nou ni pou po nou ok. Li idrate po nou, li ba nou bel po. Ok, lè ou manje l osi li rann ou rete an sante, li ok, ou manje sa nan. Se vreman yon bon vejetal ke li ye cherim yo. Li netwaye po, wap wè menm pou um, baby fresh ke ap fè pou pou pase sou po timoun pou netwaye dèyè timoun yo fè li avèl paske li vrèman rann ti po ou swa li vrèman idrate po ou cherim yo se pou sa ke mwen itilize li Oh si paske mwen konnen li vreman bon mwen abitye servi avel nan figi mwen nan po mwen li rann po mwen bel ok nou pral rense yo mentnan ok nou pral rense figi nou san savon ok lè nou fin pase pepin nan nou rense l ok san savon ja nou rense l ja nou pre kounya pou nou al domi. Ok nou prè pou nou al domi cherim yo ya apre sa lot semèn si ou genyen vitamin E ou kapab itilize nan vizaj ou osi ok vitamin E nam just ma pase nan demi si devè nan selman pase pepinya nan vizaj nou nou rense la pou sa nou pase yon ti vitamin E Lè nou fin pase pe peigne an si nou genyenl, anm lave vizaj nou osi avèk yon ti savon apresa lè nou fin rinsel nou pase yon ti vitamin E nan vizaj nou nou listo pou nou al dòmi cherim yo ok ya jan ke nou ap gade la sa se vitamin E ya se sa ke map eksplike gen tròp bri se sa fè ke mwen koup mwen mwen bese volum videyo a mwen just voye vòz pito ya sa se vitamin E a nan demen si Dieu veut ke mwen map itilize li jan ke mwen sot eksplike nou oparavan ya cherim yo nou prè pou nan domi si ou te renmen ti video sa cherim yo nou envite ou ba li yon like pa bliye pataje epi kite yon kòmantè pou nou cherim yo ya nan prè nan yon lòt video ankò cherim yo mwen renmen nou an anpil bebe m yo ok bye na pran ankò nan video bizou.